Mwen vini la a nan konsèy elektoral la jodi a akonpanye de 2 nan minis ki pi konsène nan òganizasyon eleksyon an.

Li ofisyèl. Men nou fè jès senbolik sa a pou nou eksprime volonte gouvènman an, detèminasyon gouvènman konsansis sa a ki gen kòm misyon esansyèl kreye kondisyon pou òganize eleksyon nan peyi a ane sa a, ane 2015 la. E kòm nou konnen, prensipal obstak a òganizasyon eleksyon an se kesyon. kad legal la, Konsèy Elektoral la te toujou di yo pa gen zouti legal pou òganize eleksyon. Ebyen, an 6 semèn gouvènman konsansis sa a enstale, nou rive fè jefò, byen si, gras a dinamism Minis Delege oprè di Premye Minis sou lè kesyon elektoral, Mesye Fritz Jean-Louis, gras a dinamism Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Mesye Pierre Richard Casimir, gras a dinamism Konsèy Elektoral la dan son ansanm, Prezidan an ak tout manm yo, gras a kolaborasyon pati politik yo ki patisipe nan tout diskisyon yo. Fòk nou di ke lwa sa a, li gen rasin li ki soti nan Parleman an. Paske kòm nou konnen li te vote nan chanm depite a. Men gen kèlke chanjman ki fèt ladan li. Konsyan ke gen yon vid o nivo di lejislatif, pa gen yon sena k ap egzèse plenitid fonksyon li gen sèlman 10 senatè ki an fonksyon. Gouvènman an òganize sou dekrè sa 2 konsèy minis a lekstraòdinè. Yon konsèy minis vandredi 26 fevriye e nan konsèy minis sa a nou te envite sena a ki te prezan pa yon delegasyon ki te prezide pa le prezidan di sena aktyèl le senatè Andris Riché e nou òganize ankò yon dezyèm konsèy dè minis a lekstraòdinè lendi 2 mas, e odela de Konsèy dè Minis yo e dènye Konsèy dè Minis lendi 2 mas la ki te adopte a linanimite dekrè elektoral sa a, gen anpil lòt rankont ki fèt avèk an patikilye le Prezidan de la Repiblik le dimanch jiska 11 zè di swa nou t ap travay paske nou te vle bay benefis de lurjans e nou genyen onè pou nou remèt dekrè elektoral sa a, dizon 2 dekrè. Yon dekrè ki se li menm ki bay tout detay sou jan eleksyon an pral administre legalman e yon dezyèm dekrè ki li menm amande dekrè premye jen 2005 lan ki trete kesyon kat idantifikasyon nasyonal. Pa bliye gon pwosesis kap retire peyi a nan kriz. Nou konnen poukisa son dekrè nou oblije pran e sa fè pati de tout on negosyasyon, de tout on antant ki kòmanse depi desanm ane pase a. Lè nou konstate ke kat elektoral yo ki an sikilasyon, dizon kat. idantifikasyon nasyonal ki fè yo pèp la rele kat elektoral paske fòl sèvi avèk li poul vote e sak te fèt an 2005 yo yo te gen yon dire de vi 10 an 10 an rive e jodi a sin vle fè eleksyon ane sa nou pap gentan renouvle tout kat elektoral yo nou oblije pran yon dekrè tou ki pwolonje delè de validite. Delè de vi kat idantifikasyon nasyonal la pou pèmèt pèp la vote. Sa vle di ke kat sa yo ap rete valab jiskan 2017, se pou pèmèt pèp la kapab itilize yo pou vote. Alò, m ap remèt ofisyèlman a Konsèy Elektoral la monitè ki sòti le 2 mas. 2015 e nan Moniteur sa a, jounal ofisyèl Leta a, genyen 2 dekrè. Gen dekrè elektoral la e gen dekrè ki amande dekrè premye jen 2005 lan ki regle kesyon kat idantifikasyon nasyonal. Mesye le Prezidan, mwen genyen onè ak plezi o non Egzekitif la pou mwen remèt ou senbolikman, m ensiste sou men senbolik la paske depi l nan jounal la li ofisyèl, lwa ki pral sèvi w zouti pou nou òganize eleksyon, tout eleksyon ki pou fèt ane sa a an 2015. Mèsi, Msye Prezidan. E m ap ajoute prezidan pou edifikasyon popilasyon an ke dekrè elektoral la nan preyanbil li, sa n ta vle di entwodiksyon li, li genyen 32 viza, li genyen 5 konsideran, premye viza a. Li konsène Konstitisyon an e li site 90 atik Konstitisyon an ki trete de kesyon nasyonalite, libète endividyèl, souverènte, kolektivite teritoryal, desantralizasyon. E nan fon lwa a, nan fon dekrè a, li genyen 244 atik ki divize an 18 chapit. Nan tèks jeneral la, 244 atik yo gen sibdivizyon, yo divize tou dan sèten atik, sa vin fè ke dekrè sa yo total genyen 382 dispozisyon. E kòm mwen te pale de 2 dekrè, dezyèm dekrè a pou li menm li. Sa k konsène pou kat idantifikasyon nasyonal la, li gen twa viza, li gen kat konsideran e twa atik. Atik 2 dekrè pou kat idantifikasyon nasyonal la, dekrè ki modifye atik, atik 2 a modifye atik 8 tèks 2005 la. Li abwoje dekrè a nan atik 9 ak 10. e l ajoute nan tèks la yon atik 29 pwen 1. Atik nouvo atik 8 nan dekrè ki relatif a kat idantifikasyon nasyonal la, li di aklè. Tout sitwayen ayisyen yo dwe gen kapasite lè y ap enskri sou rejis elektoral la, si yo ta gen pwoblèm pou yo prezante kat idantifikasyon nasyonal la, sa kapab fèt pa yon ak de notoryete ke yon jij de pè drese. Nan atik ki fèk fèt la, atik 29.1 an, li pworoje. jiska 31 desanm 2017, dire validite kat idantifikasyon nasyonal yo te bay an 2005, an 2006 e an 2007. Alòs, yon fason pou nou di ke kat, tout kat idantifikasyon nasyonal ki te delivre,

pou popilasyon an kapab patisipe nan eleksyon e nan tout eleksyon k ap fèt yo. Alò se sa nou te vin fè la a jodi a e nou remèsye tout manm laprès k ap pèmèt popilasyon an enfòme de demach sa a, demach egzekitif la oprè di konsèy elektoral pou ke ane sa a eleksyon fèt nan peyi a paske kòm tout moun konnen. Pa gen demokrasi san eleksyon, pa gen stabilite politik san altènans. E m ap pwofite di, pozisyon gouvènman an klè sou konpòtman zotobre dwe genyen pa rapò a eleksyon. Menm si gen minis nan gouvènman an ki soti nan pati politik, don mwen menm, okenn moun pa ka itilize byen leta, machin leta, kay leta, lajan leta, pou fè kanpay pou patizan yo pou pati politik yo. An menm tan, pou la premyè fwa, gouvènman peyi Dayiti a ap dispoze don anvlòp enpòtan selon lalwa pou finanse pati politik ki pral nan eleksyon. Kòm mwen te di l, m ap di l ankò, gouvènman an genyen twa responsabilite nan eleksyon yo. Youn. Etan done vid enstitisyonèl ki genyen nan paleman an, pou nou te ede kreye kad legal la, nou fè sa. Nou genyen pou n kreye kondisyon, anbyans jeneral peyi a pou eleksyon kapab fèt, nou genyen pou n garanti finansman. Men twa responsabilite gouvènman an genyen, e nou reyafime volonte nou ak pozisyon nou pou nou asime responsabilite sa jiskobou. O non di Konsèy Elektoral Pwovizwa a, mwen remèsye Ekzekitif la, e Premye Minis an patikilye, pou koutwazi sa a, elegans li fè ke li pote dekrè elektoral la lan CEP a jodi a. Nou menm lan CEP a, nou te di, lè n te rankontre avèk pati politik yo le 26 pou n te diskite kalandriye elektoral la, nou fin pran tout rekòmandasyon yo, tout remak yo, nou pral travay sou yo annatandan ke dekrè elektoral la pare. E sito ke dekrè a pare, nou te di ke nan lè 48 è, nou t ap soti yon kalandriye elektoral. Dekrè a soti yè, e kòm premye jès, e kòm premye etap nan pwosesis la, n ap kenbe pawòl nou. Jodi a la a, kalandriye elektoral la pare, e n ap ekri tout pati politik yo aprè midi a menm, pou n pran randevou avè yo mèkredi pwochen, pou n prezante yo kalandriye elektoral ki pral reji pwochèn eleksyon yo, k ap fè nou gen yon nouvo prezidan le 7 fevriye.